Sa kap fèt la moun yo Smart Creole Tech salye nou Jodi a la la nou pral wè yon ti tutoriel ki pral montre nou kijan pou nou jwenn yon modpas ki nou bliye ok ki sou fòm de pwen fòk nou afiche li an klè pou nou kapab chanje li. Ok bon nou gen dwa reinitialize li men pafwa nou gen dwa pa gen tan pou nou reinitialize li bon. M pral montre nou 2 fason kijan pou nou fè sa. Premye fason an nou pral fèl ak yon ti liy de kòd ke nou pral mete nan navigatè a. Epi dezyèm fason an nou pral ale nan paramèt navigatè a pou nou kapab afiche l lòt fason ke m di nou, nou pral fè l la la. Ok. Pandan ke w ap pale de sa la, Rayiti sa la son gwo koze. Bagay sa yo son gwo koze bagay sa yo ye patnè m yo. Kòman w konprann nèg yo pa ka. met tèt ansanm pou yo fè peyi a fonksyone men yo ka met tèt ansanm pou yo kidnape moun hein ah mwen radot sa ye pandan se tan la nou pral fè tutoriel sa la pou moutre nou kijan pou nou afiche on mot de passe ki nou bliye nan navigatè nou an men nou te pran prekosyon nou te anrejistrel deja ok m pral moutre nou kijan pou nou fè sa de fason premye fason nou pral rantre yon ti lig de kod nan navigatè a menm nou pral wè kouman nap fè sa dezyèm fason nou pral nan paramèt navigatè a map envite nou abòne silvouplè pataje bay komantè like pi esprime nou se a kisa pral sèvi si w son moun ou itilize òdinatè anpil. e ke ou konnen ke ou gen anpil kont, kont Google, kont Hotmail, Outlook, kont bankè, pafwa ou bliye modpas yo. Men si sou machin ou ap itilize tout tan, si w li ou te fon prekosyon, ou te anrejistre modpas sa yo, lè sa ou pap menm bezwen tape yo, w ap ka konekte otomatikman. Men si w chanje machin, lè sa w ap bezwen. Tape modpas Nou pral wè kòman nap fè sa mwen m pral itilize Firefox ansanm avè nou men se menm prensip la sou tout lòt navigatè yo ok ou tou a itilize Google Chrome kont ou Opera mini on pakèt lòt ankò. Men, mwen menm m pral itilize navigatè sa ansanm avè nou. Epi, men ki jan ba yo fè. Tankou la, admeton ke m gen kont sa. Hop, Outlook lan. Men efè sa fè lè w anrejistre modpas lan. Byenke se pa yon bagay ki konseye. Men si w konnen w gen bon sekirite sou òdinatè w lan, w ap kapab itilize sa san pwoblèm. Kòm sa moun yo pap ka, pa egzanp, la si w anrejistre mòd de modpas bank ladan l la, sa vle di kesyon moun entwodui òdinatè a l ka jwenn li. Donk se nan sans sa ou li pa vrèman konseye. Ok, vomye nou kenbe modpas nou nan tèt nou epi nou mete l, nou ekri l yon kote. Ok Nou rive la Nou fè koneksyon men m ap montre nou efè ke sa fè lè ke modpas la anrejistre a la jès klike isi a la li banm kont sa se kont sa ke m pral montre nou modpas li an.

Hop nou mete sa Lè ke nou mete sa li mande modpas pou li ok Men modpas la M te anrejistre Lè m anrejistre li Nan navigatè sa Sa l fè Li ban mwen l sou fòm de pwen M paka konn ki modpas sa ye La sou òdinatè sa M ka fonksyone avè l konsa m pa gen pwoblèm Men si m chanje òdinatè M ta vle antre nan adrès mèl sa Li pral mande m modpas sa Lè sa fòk mwen ransenye l de tèt men pou m ka konnen kisa sa ye sou jan l ye a la ok m ap klike sou li la an ble m seleksyone l epi m fè yon klik dwa epi m fè enspekte enspekte enspekte epi n ap tonbe sou paj sa n ap jwenn gen anpil enfòmasyon la. Men enfòmasyon esansyèl pou nou jwenn nan, pou nou al ladan nan, pa okipe nou lòt yo, sak se pati k seleksyone an ble a, ok, ou chonje ke m te gentan seleksyone san ble, donk se pati sa. La, men lign de kòd la, se la ke nou pral afiche sa ki an pwen an la an klè. N ap koumanse nan premye a, input id egal antre gimè, sa se yon nonm ki ekri, vwala, klas from control input text, input text box Ect ok. Kounya se au niveau de name egal passport entre guillemets. Premye sa nou pap okipe de li menm. Nou prale nan dezyèm nan. Nou just klike nan mitan gimè yo kote gen password la. Nou efase password la. Ok. Nou kite gimè yo nou pa touche anyen. Sèl password la nou efase. Epi nou mete tèks nan plas li. Hop. Mwen kon ou antre sa nou wè la modpas la afiche an klè donk de se fèt ou jwenn modpas ou la ou gen dwa chanje machin wap ka ransinye sa san pwoblèm se konsa pou afiche yon modpas ki konsa nan navigatè w la ok antouka mwen pap di nou pou nou abòne ba yon ti komantè silvouplè wala donk sa son kont ki wala bon m ap esplike nou prensip sa yon lòt lè yon lòt titoryèl donk la sa m pral fè la m pral montre nou ki jan pou n fè sa menm bagay la la men nan ou fè nou nou pa touche anyen la nou pa touche anyen isi an la ok mwen se jis nan kare ble a la bagay la ye nan mitan tip egal password la mwen se te password ki te la m mete tèks ladan epi l ap afiche modpas la ba ou konsa ou pa bezwen al reinisalize yon pakèt pwosedi yon pakèt tralali donk m retounen m al montre nou kijan nou fè sa nan paramèt navigatè a nan paramèt navigatè a n ap just ale la nan sou kòman n rele sa Sou Firefox se konsa nou fèl. Mentnan sou Google Chrome son lòt entèfas grafik. Men se nan paramèt yo ba yo ye. Donk nou prale nan sistèm. Ok bon la se adrès yon lòt bagay la. Sa se modpas ki anrejistre toujou. Si m bezwen la m ap afiche l la men m pap montre nou modpas sa la. Mwen menm kont m te bezwen an se. kont sa egzakteman donk nou raple nou pi arobaz outlook pwen fr ok e kont sa ke m te bezwen men l afiche la lòt sa yo la son ekip lòt mouvman bon la m poste la nou wè ke men kont la nou klike sou li nou wè ke l afiche la avèk modpas li avèk èy sa

Epi sa, paske sa se yon lòt mot kont, sa se kont Facebook, sa se yon lòt mot pas m pap montre nou. Sa se, si n bezwen wè menm mot pas ke m te montre nou talè a, se kont sa, live la la, longinglive.com. Donk m klike isi a la. La se menm bagay la, l mande m yon sekirite. Sekirite sa, m ap montre nou kijan pou nou mete l. Mwen fè titoyèl sou li men li sou lòt chèn ki an franse a. Men m ap revini avè l pou m mete l an kreyòl la rapidman pou m montre nou kijan pou m mete tip de sekirite sa yo. Donk, kòm m kite modpas m anrejistre sou navigatè a, men m mete sekirite pou li. Ok. La, si se te yon lòt moun ki te antre sou òdinatè a la. Sil pat konn modpas sa ke sa mande la li pap ka wè dezyèm modpas ak la donk de se fèt kòm se mwen menm mwen konnen li mwen tape li sa krèm de nou rete ni modpas nou de tèt nou mèt ke lon kote donk la nou wè menm modpas la menm bagay talè a e se fason nou fèl bon si map kontinye map di nou o nivo navigatè menm nan paramèt navigatè Nou pati paske gen lè janm wè a la. Nan abòne pa an pa an vi prive e sekirite senkronizasyon tout sa yo se bagay si nou vle konnen nap ka konnen men fòk nou abòne map fè sa la si m wè nou abòne m wè l gen anpil vi map kontinye paske se sa l ye map wè se sa nou renmen e sa m renmen tou map vin montre nou kisa sa yo lè n senkronize lè n fè yon ti mouvman sa yo la. Epi ekip temj ekstansyon tou sa lò kon wap mete yon ekstansyon asistans firefox sa se navigatè firefox la pa senpleman nou gen dwa pran google chrome nou fè menm bagay la nou gen dwa pran edge explore nou fè menm bagay la pou nou kapab fonksyone ak òdinatè nou trankil san pwoblèm tout sekirite donk nou pa bezwen bay se jès abone la pataje video a like epi bay wap fèt ale tjou a byento pou yon lòt tutorial